deja ap fè gwo presyon sou popilasyon pou anpeche yo reyini, a chak fwa ke moun yo reyini yo lanse gaz lakrimojèn anvè moun yo, nap swiv la pou nou wè kòman polisye yo menm yo deja la, e piske nou konnen genyen nan divès zòn nan kapital la moun yo paka vake avèk aktivite yo, lapolis deja la yo menm yo ap maspinen moun yo. E bouskile moun yo anpeche moun yo menm yo kanpe pou kapab manifeste. Nou menm nou la e pa bliye e jodi a jan ansyen sèje Guifi Blitte anonse l jodi a sa yon jounen nwa e tout moun dwe pran lari a pou vin manifeste kont ensekiyite a pou vin manifeste kont pouvwa anplas la pou kapab ranvèse e sistèm sa n ap swiv la pou nou wè kòman vwala e kòman e polisye yo menm yo deja prezan la n ap swiv la pou nou wè kòman sa li menm li ye vwala e piske nou konnen t gen anpil. Aktivite ki te lanse, jodi a n ap konstate pou wè ki deja gen e plizyè bako polis yo menm ki la pou kapab anpeche popilasyon yo menm yo manifeste e nou menm nou deja prezan la pou nou montre nou kòman sa li menm li ye deja e sitiyasyon li menm e nou kapab di li ap dejenere de etan a nou de tan zadot e vwala n ap swiv la pou nou wè kòman deja gen plizyè e moun e ki deja e prezan la o nivo de kafou aewopò nou menm. Nou la pou n kapab moutre n kòman sa li menm li ye deja depi maten n konnen te gen anpil tirè o nivo de Channmas e nou konnen manm CP yo menm yo manke kite po yo e Channmas puiske nou konnen nèg ak zam yo yo menm yo te tire nan direksyon e Mipana e lapolis yo menm yo te deja prezan tou pou te kapab sekirize kèk nan manm CP yo sa te vin pèmèt yo menm yo te kouri e e deplase kite perimèt la jiska prezan la nou menm nou la e nou menm nou prezan la pou kapab moutre n kòman sa li menm li ye nou menm nou la e n ap sou la pou moutre a moutre n nou pral eseye pale avèk kèk militan e pou nou kapab konnen e ki direksyon vwala e jodi a la se manifestasyon an li menm l ap pran. Kote nou pran peyi a pou nou ka rive manje? Kote nou pran peyi a pou nou ka rive manje? Ou wè sou sistèm diktati a retounen ankò. Jodi a Gary Conille konpòte l an kòmandè ti wobo. Jodi a nou pa ka konprann pou nou se Ayisyen ki vle pote solidarite nou bay konpatriyòt Ayisyen parèy nou yo, jodi a se Ayisyen parèy nou, se polisye Ayisyen parèy nou k ap fè represyon, gaz pou nou.

pou n al delivre mesaj ki klè la. Nèg yo enkonpetan, nèg yo enkonpetan yo pa kapab. Jodi an, nou pa ka konprann pou lapolis ap fè, ap ba nou gaz san rete. Pandan se tan, m ap mande èske polisye yo pa gen pitit yo, madanm yo k ap viktim andan kache popilè yo? N ap mande èske polisye yo pa gen madanm ak pitit fanmi k ap viktim? An Repiblik Dominikèn, jodi a pou nou menm Ayisyen nou vle pote solidarite nou avèk konpatriyòt nou y ap depote masivman. Jodi a kòman ou ka konprann yon nèg ki gen 20 an Repiblik Dominikèn li gen yon machin o kou de wout yo arete l e machin li an ki sa l devni? Ok yon moun ki gen 20 an Repiblik Dominikèn li gen yon boutik o kou de wout. Yo arete l, e biznis li an kisa l devni? Jodi a nou pap mande Repiblik Dominikèn pou Ayisyen rete lakay nou, men nou ap mande fòk gouvènman sa pran responsabilite l pou bon komisyon ka chita pou yo di Ayisyen yo ap vini wi, pou yo ba yo yon tan. Eske y ap dedomaje yo pou sa yo genyen yo? Eske y ap ba yo yon tan pou yo vann sa yo genyen pou yo vini? Mèsi laprès.
E vwala, e jiska prezan nou menm, nou e toujou e nan lari an la, e deja nap konstate pou nou, pou nou wè e kòman e polisye yo menm yo kanpe ostil e pa rapò avèk popilasyon yo menm e ki pran lari a pou yo pa manifeste, deja e lanse e gaz lakrimojèn. sou popilasyon yo onivo de Lali, yo anpeche moun yo moute sou Dèlma, yo deja arete 2 truck sawonn jan ke sitwayen yo anonse l la, piske nou konnen truck sawonn sa yo menm yo te genyen pou yo te pran lari a ansanm avèk moun yo la, e nou konnen ansyen senatè Guy Philippe menm li te gentan fè kontak pou kapab pran lari a avèk truck sawonn yo, la lapolis yo menm nan konplisite avèk leta santral la menm yo arete. E kèk sawonn sa yo, yo pou yo kapab pou yo kapab sòti avèk manifesta manifestasyon an. Men jiska prezan an e nou menm nou la e nou la e pou nou kapab moutre n e kòman sa li menm li ye deja e polisye yo menm ki kanpe o nivo de kafou Dèlma 33 e Dèlma 32 pou anpeche e moun yo menm yo pran lari. A chak fwa e genyen yon ti gwoup moun ki reyini yon kote, yo lanse gaz e lakrimojèn e anvè moun yo, yo anpeche moun yo menm yo kanpe. Jodi a la li enpòtan pou chak grenn Ayisyen konprann e pou chak grenn Ayisyen dakò e si e sèlman si nou pa fè yon sèl leve kanpe, nou pa dakò, nou pa anbrase mouvman ansyen Senatè Guy Philippe la, peyi a ap toujou rete nan sa l ye jounen jodi a la. E nou ta konstate pou jodi a la pou jan ansyen Senatè Guy Philippe li menm li lanse yon mouvman, yon mouvman k ap bon e pou e pèp Ayisyen an, yon mouvman k ap bon pou peyi a, yon mouvman k ap bon pou chak grenn Ayisyen k ap vi, k ap viv e deyò peyi a. Pou jounen jodi a la, nou kapab konstate chak kote e moun yo menm yo kanpe pou kapab manifeste, lapolis li menm, Yo lanse gaz lakrimojèn, yo anpeche moun yo menm yo manifeste, yo anpeche moun yo reyini. Deja yo gentan kraze plizyè moun, yo gentan kraze manifestasyon o nivo de lari avèk gaz lakrimojèn, lè rive sou Dèlma yo kraze l ankò avèk gaz lakrimojèn e tandike yo anpeche yo la reyini. Men pandan se tan, talè a la yo sot fè manm CP yo menm yo kouri anba katouch e chènmas la.

Nou di pèp ayisyen an pap mouri, Ayiti pap peri e nou mande pou nèg yo bay talon yo, pou nèg yo libere espas pouvwa paske gen moun nan peyi a, gen moun ki gen konpetans ki kapab byen fè travay la epi nèg valpa pran peyi a an otaj. Vwala rezon ki fè nou menm ansanm òganizasyon ki nan blòk popilè nasyonal nou foule beton maten an pou nou mande konsèy prezidansyèl sa yo bay talon yo, Libere Ayiti! E kouman konprann lapolis li menm a chak fwa ke moun yo menm yo reyini, yo lanse gaz lakrimojèn oubyen ap kraze ansanm de moun yo ki pral manifeste yo? M konprann sa trè mal, paske mwen menm maten la m gentan pran gaz. Lapolis gentan banm gaz depi wap 3 fwa la, depi sou lari nèg yo ap banm gaz jiskaskem rive la, se gaz yap ban mwen. Men m wè sa trè grav nan yon peyi kote ke lapolis ki plase pou bay sekirite, ki gen pou misyon pwoteje e sèvi, men jodi a nou wè nou pa gon polis kap sèvi, nou pa gon polis. Ki yo osèvis de la popilasyon, nou gon polis kap britalize moun, nou gon polis kap gade kap fè zak, zak malonèt. Si nou te gon polis enstitisyonèl, yo tap konnen pepilasyon gen dwa pou manifeste, nou gen dwa pou nou revandike, pou nou pale, pou nou konteste kont tout sa ki fè nou mal. Lapolis pa la Pou ap tire bal sou nou, pou ap tire gaz sou nou, lè nap manifeste antanke pèp, lè nap revandike dwa nou, nou di lapolis la, atansyon pou sak te pase Tonton Makout pa rive sou yo, paske jodi a nou wè lapolis la se menm liy avèk Tonton Makout yo pran, kote ke yo sòti pou yo kenbe pèp la an otaj, yap britalize nou pou nou pa manifeste. Nou di popilasyon an, nou abitye a bagay sa yo, Manyè Lojan, m abitye a bagay sa yo, m fè prizon deja, m abitye pran gaz, Mabitye Bramal! Mobilizasyon mansong li ye! Mobilizasyon mansong li ye! Libète pou pèp la! Libète pou Ayiti! Gaz lakrimojèn se entimidasyon! Nou pap pran nan entimidasyon!
E vwala, e plizyè sitwayen yo menm yo di konsa, gaz lakrimojèn nan se entimidasyon ke l ye, yo pap pran nan gaz lakrimojèn, vwala. E nou wè e Shelson Sanon li menm konnen se reprezantan Guy Philippe nan e nan lwès la. E yon reprezantan Guy Philippe ape rive la e nou konnen Shelson Sanon se reprezantan Guy Philippe e nan lwès la. Nou pral fon ti pale avè l. E Shelson Sanon di nou non e deja e anpil moun deja pran lari e pou kapab manifeste kont ensekite kont sa k ap pase nan mou la. Lapolis yo menm a chak fwa ke moun yo reyini yo pede yo ba yo gaz lakrimojèn. Nou konnen moun sa yo son bann fatra kap fè djòb enperyalis yo kap fè se tyoul pouvwa a ke yo ye, yo se tyoul oksidan an, yap fon travay sal paske se sa ke yo konn fè. Si moun sa yo te ayisyen, yo patap gen konpòteman sa. Nap gade eta yo la, nap goumen pou nou kapab jwenn yon chanjman pou nou tout, premye moun ki pral benefisye travay revolisyon an, fwi travay revolisyon an se polisye yo. Men malerezman se yo menm jounen jodi a ki kanpe anfas pèp la. Nou di yo sa jodi a, Se byen konte, mal kalkile, paske sa k pase jodi a, se pa li k pral pase konsa demen. Nan tèt la gen anpil moun k ap mande, fòk ansyen senatè Guy Philippe ta met pye l atè nan Lwès la. E yo di batay la l pa dwe fèt nan pwovens yo sèlman. Ou menm antanke reprezantan fre, e ou gen yon opinyon ou pataje avèk moun sa yo? Batay la pa kapab fèt nan pwovens sèlman, nou aksepte sa, wi nou rekonèt sa, men pa bliye, mwen se pòtpawòl adjwen fre, kote m ye a se senatè Guy Philippe ki la. Senatè a pa kapab nan 10 depatman yo an menm tan. Se paske n ap travay nan plizyè depatman.
Mobilizasyon an ap kontinye. Okontrè, se lwil yo mete sou dife mobilizasyon an. Paske si yo pa aksepte nou manifeste, n ap pase pa laksyon. Ou gen yon ide pa rapò avèk minis jistis la Carlos Hercule ki di depi senatè Guy Philippe li met pye l atè l ap arete l kou krab. Ti masisi sa ki rele Carline Hercule li an koneksyon dirèk ansanm avèk masisi parèy li pou l kraze peyi a, se byen konte pou li mal kalkile l pap kapab fè senatè a on mèd. Voila e nou menm nou prezan la.